Salut a tout moun kap gade video sa, byenvini sou chèn pwoteje sante w e nap pwofite raple w ke objektif pwoteje sante w Se pou prevenir maladi nan popilasyon an, pandan n ap itilize kòm zam bon jan edikasyon. Jodi a nou pral pale de yon tèm ke tout moun ta sipoze konnen. Paske, li afekte tout moun. Ke se swa timoun, jèn moun, kou granmoun. Tèm sa se. Ensomni, nan lang kreyòl la, ki se lè w pa gen somèy, e ki konsekans sa ap genyen sou sante w. Nou swete w pran san w, pran tan w, pwoteje sante w, pral eksplike w. Jis avan nou kòmanse, si nou ta pran plizyè moun, nou mete kanpe, pou m ta mande, kisa somèy vle di pou ou? Ki kantite tan yon moun ta dwe fè ap dòmi nan yon jounen? E lèw pa ka dòmi, ki konsekans sa ap gen sou sante w? An nou wè kisa otè yo di de somèy. Somèy se yon eta fizyolojik ki enpòtan pou nou tout. E nap diw tou, li karakterize pa yon peryòd kote ke ou pa konsyan. Men, ou pa pèdi sansibilite w avèk mond eksteryè la. Se sak fè, Si yo rele w pandan w ap dòmi, li pi fasil pou w tande. Si yo manyen w, li pi fasil pou w leve. Ki diferan de yon moun ki nan koma, ki pèdi tout kapasite sa yo. Somèy la karakterize pa modifikasyon fizyolojik, non sèlman ki gen pou wè avèk sekresyon òmòn yo, men gen diminisyon de tonus miskilè, ritm kardyak, e tanperati kò a. Pa bliye bay videyo a yon like, abòne, E pataje videyo a yon fason pou plis moun kapab fè prevansyon de maladi yo avèk pwoteje sante w. Ki kantite lè pou yon moun dòmi? Gen moun ki dòmi antre 3 a 4 è de tan pa jou. Gen lòt ki dòmi anpil tou. Envestigasyon yo fè konnen ke yon adilt ta sipoze dòmi 8 heures de tan par jou. Yon moun ki dòmi mwens ke 8 èdtan par jou, gen pwobabilite pou sa gen yon seri de konsekans sou sante l, ki kapab konsekans fizik e mantal. Ou konn poze tèt ou kesyon, poukisa plis moun dòmi aswè ke lajounen? Ebyen, gen sa ki rele ritm sirkadyen. Ann al wè kisa ki rele ritm sirkadyen an. Ritm sikadyen an se yon ritm biyolojik defini sou yon peryòd de 24 è. Li gen 2 faz ladan l. Faz lajounen an se sa ki fè zye nou souvan klè, epi faz leswa a nou souvan gen dòmi. Nou ka fè referans avèk òlòj biyolojik, ki se yon bagay ki natirèl depi nou fèt. Kounye a, an nou pale de sik somèy. Somay la konstitiye de plizyè sik ki fèt de manyè siksesiv. Se antre 4 a 6 ke yo ye. Chak sik somèy dire anviwon 90 minit. Li gen 3 faz prensipal ladan l, ki se, somèy lan leje, somèy lan pwofon e somèy paradoksal. Nou pral pale de chak faz ki genyen nan somèy sa yo. ak tout karakteristik yo. Lè se somèy lan leje a, li fasil pou reveye. Men, lè se lan pwofon an, li difisil nan peryòd sa. E lè se somèy paradoksal la, se nan peryòd sa nou fè tout rèv ke nou konn fè yo. Menm lè ke chak moun entèprete rèv yo nan sans pa yo. Kòman sik yo fèt? Se somèy lan leje ki pase pran somèy lan pwofon, epi retounen nan somèy lan leje, e anfen, somèy paradoksal. Kòman somèy lan leje a ye? Premye faz somèy la, se lè pou w dòmi, ou fèmen zye w, epi respirasyon w kòmanse kalm. Se li nou rele stad 1. Epi lè ou kòmanse dòmi aprè kèlke minit, ou pase nan stad 2. Somèy la vin pi pwofon. Faz somèy lan leje a reprezante 50 pousan total de dire ou dòmi. Somèy lan pwofon an, se somèy lè ou vrèman nan dòmi an. Respirasyon ou e batman kè w ap swiv yon ritm regilye. Kò a pa bouje e li difisil pou reveye nan peryòd sa paske sèvo devni plizoumwen ensansib avèk stimilasyon eksteryè tankou yon moun k ap fè bri oubyen yon anpoul ki limen. Se pa san rezon lè w tande gen yon moun ki di li pa ka dòmi lè anpoul limen nan nuit. Men, depi se nan somèy lan pwofon an, plizyè anpoul ka limen, w ap dòmi san w pa rann ou kont. Oubyen, menm si ta gen bri, w ap dòmi san okenn pwoblèm. Lè sa a, se tout òganism lan k ap repoze pou l ka rekipere. Selon statistik yo, somèy lan pwofon an reprezante 20 a 25 pousan total tan nou dòmi an. Somèy paradoksal. Yo rele li paradoksal, se paske li antre somèy lan leje e somèy lan pwofon, kote ke kò a totalman relache. E mouvman okilè an pandan 2 zye nou ap fèt rapid. Ritm kadyak la avèk respirasyon an kapab akselere. Egzanp, si ou wè w ap batay nan yon rèv, ou ta pral mouri e ou rive defann ou, se pa san rezon ki fè lè ou leve, Ou wè kè w ap bat byen fò, epi respirasyon w ogmante. Nan bon kreyòl, ou santi souf ou anlè anlè. Se kòmsi ou t ap viv reyalite sa w t ap reve a. Somèy paradoksal la, selon chif yo, li reprezante 20 pousan de somèy global. Ki fonksyon somèy? Ki enpòtans sa genyen lè w dòmi? Nòmalman, somèy se youn nan fonksyon endispansab pou yon devlopman fizik, fizyolojik e psikolojik. Li endispansab pou èt imen an. Lè yon moun pa dòmi, sa vin ogmante depans enèjetik yo. Fizikman e psikolojikman, moun lan afebli. Moun lan ka gen twoub pèsepsyon e li toujou an kolè. Yon moun ka gen tout pwoblèm sa yo lè li pa dòmi. An nou site pou ou kèk fonksyon enpòtan sa genyen lè ou dòmi. Lè ou dòmi, gen yon rekiperasyon de fatig fizik, sitou nan ka somèy pwofon, paske gen yon rekonstriksyon selil miskilè ki se miyosit yo, selil nèvez yo, spesyalman neurone yo, e gen yon pwodiksyon òmòn de kwasans. Souvan ou konn tande granmoun di timoun yo dwe dòmi pou yo ka grandi. Gen regilasyon glisemi, gen rekiperasyon fatig entelektyèl, e gen restorasyon de mekanism daprantisaj e de memorizasyon, ki enpòtan anpil sitou nan ka somèy paradoksal la, paske. Lè w pa dòmi, l ap afekte kapasite pou ou aprann. Anplis, gen rekiperasyon fatig psikolojik e regulasyon de l'humeur. Egzanp, yon moun ki byen dòmi, l ap souvan de bòn imè, kontrèman ak yon lòt ki pa byen dòmi, ap souvan move. Sistèm iminitè moun ki byen dòmi yo fonksyone pi byen ke sa ki pa byen dòmi yo. N ap raple w ke w kapab vin yon sipòtè pwoteje sante w. Si ou klike sou Rejoindre, si dispozitif ou a an franse, Join, si li an angle, oubyen Unirse, si se an espanyòl, epi w ap suiv tout pwosesis la pou w kapab devni Sipòtè Pwoteje Sante ou. Kilè nou kapab konsidere yon moun gen ensomni, sa vle di pwoblèm pou li dòmi? Ensomni reprezante yon veritab pwoblèm, paske li afekte 20 pousan nan popilasyon mondyal la. Ensomni an se difikilte ke moun lan genyen pou dòmi pran l, oubyen pou l rete dòmi, oubyen pandan l ap dòmi li reveye e li pa janm ka dòmi ankò, oubyen moun lan gen tou lè twa. Men, sa dwe prezante ominimòm 3 fwa pa semèn. Menm ke kondisyon yo reyini pou li dòmi, li pa janm ka dòmi ankò. Youn nan premye bagay ki ka koze ensomni, se kafe. Yon moun ki konsome anpil kafe ka gen difikilte pou l dòmi byen. Paske, o nivo de sistèm nève a, kafe anpeche adenozin lan fè aksyon. E adenozin, se youn nan newotransmetè ki responsab pou fè w dòmi. Li tap toujou mye pou redwi sou kafe a lèw gen pwoblèm pou ou dòmi. Dezyèm bagay ki ka pwovoke ensomni, li trè senp lakay nou. Se lè ou pase twòp tan ap gade televizyon, twòp tan devan laptòp oubyen nan telefòn, sitou le soir. De nos jours, kantite moun ki gade seri yo anpil. Si w santi ou gen pwoblèm ensomni oubyen w pa ka dòmi, ou ta dwe diminye sou sa pou w kapab amelyore. Twazyèm bagay se doulè, tankou rimatism, sitou granmoun yo. Doulè se youn nan bagay ki rann ou mal alèz e l ap rann ou pa ka dòmi. Katriyèm koz se medikaman, tankou, dekonjesyonan yo, stimulan e kèk antidepresè. Yo afekte somèy la dirèkteman. Senkyèm koz se maladi, sitou ki afekte sistèm nève a, tankou, Parkinson, strok, Alzheimer, depresyon, elatriye. E alèji tou. Paske, gen de gratèl ou genyen ki p ap kite w dòmi. Sizyèm koz la, se li ki pi enpòtan, se ijyèn somèy. Avan menm ke w ap plenyen ou pa ka dòmi, fòk ou ta gade èske w nan kondisyon pou w dòmi. Si w pase tout sware a ap gade seri, oubyen ap fè nenpòt lòt bagay sou òdinatè, oubyen ap tchat nan telefòn, Ou pap ka dòmi byen. Anplis, si w ap dòmi yon kote moun ap fè bri, anpoul pa janm etenn, chalè nan kò w, marengwen ap rele nan zòrèy ou, oubyen y ap pike w, li ka difisil pou w dòmi. E si w ap dòmi sou yon kabann ki di, k ap fè kò w fè w mal, dra sou li a chifonnen, oubyen kabann lan chaje ak bagay, tankou rad, elatriye, ou pap ka byen dòmi menm si w ta fè tout sa w konnen. Lè sa a, ou pral oblije pran medikaman pou dòmi e ki pral kreye yon depandans oubyen abitid lakay ou. Lè ou pa pran medikaman, ou pap ka dòmi. Ou wè nan ki pwoblèm wap mete tèt ou? Ou menm kap gade videyo a, nap pwofite fè ou konnen ke Pwoteje Sante w deja gen yon pakèt lòt videyo pibliye sou chanèl li a pou kapab ede ou. Aprè ou fin gade videyo sa, ou kapab jete yon koudèy sou lòt videyo tankou. Pi bon laj pou w fè pitit, Remèd pou vizaj ou ki gate ak bouton, Rezon ki koz w ap pèdi vant souvan, Gason ak fi kiyès ki plis entelijan, Men sa k ap rive w lè ou ansent twò bonè, Rezon ki koz ou toujou gen doulè, Solisyon pou fi ki pa ka ansent, Remèd pou bouch ki gen move sant, Èske se tout moun ki ka fè planin, Remèd pou kis, Èske dlo sèl ka anpeche w ansent? Remèd pou moun ki fè sik, Anpil moun mouri nan manje pijon pou anemi, Èske manje bagay dous ganm maten bay vè? Gwo sekrè ki gen nan ze, Remèd pou dyare, Remèd pou anba kè fè mal, Men kisa ki bay medam yo enfeksyon, Kouman pou itilize poud sou ti bebe, Èske li nòmal pou fi gen plim anba vant? Remèd pou tèt fè mal, Men ki rezon ki fè anpil ayisyen ap mouri, Remèd pou fibwom, mouri san malad, elatriye. Se tout videyo sa yo ke nou gentan pibliye sou chanèl la. Nou envitew jete yon koudèy, yap edew anpil. Lèw pa dòmi, wap leve souvan le maten ak tèt fè mal. Ou ka move souvan, Ou fatige, epi w gen difikilte pou w konsantre w. Sa yo se konplikasyon ke w jwenn pi souvan lè w gen ensomni. Avan menm ke w bay tèt ou pwoblèm paske w pa ka dòmi, chèche aranje Tout sa nou pale nan videyo a, tankou ijyèn somèy la. Men, si pwoblèm lan kontinye pou plis ke 3 mwa, sa vle di ou gen yon ensomni a lon tèm. Ou pral bezwen konsilte yon pèsonèl de sante pou ede ou. Pa bliye pwoteje sante w te pote tèm sa pou ou ki se ensomni. Tou pwofite abòne ak chanèl la pou ka jwenn dènye videyo pwoteje sante w yo. Lèw fin abòne, patajel avèk yon frèw, yon sèw, yon fanmiw, yon zanmiw. Yon fason pou plis moun ka jwenn bon jan enfòmasyon e bon jan edikasyon ke Pwoteje Santew pote pou yo a. Plis ou pwoteje santew, map pwoteje santem. E ansanm, nap pwoteje sante n.